Pwen dprès sa m fè l jis pou m pote yon alèt swit avèk sa ke m ap afwonte. M remobilize nou, nou menm ki reprezante katriyèm pouvwa, pou m fè nou resanti ke Leon Charles panike lòske l te di ke m pa òm dafè, m pwouve l ke m se òm dafè, But m pa konnen kote l jwenn avèk mesye All Black yo l te genyen an, li remobilize yo kote ke l ap fè masak nan zòn nan, l ap maltrete dè inosan ki pa konnen anyen. Alèt sa a map pote li spesyalman bay Bernard Sainvil ki se dwayen tribinal de Pòtoprens, ki se vwazen m ki nan do m nan, pou l pran responsablite l. M pap chita pale de Léon Charles ankò paske m konnen Léon Charles s on moun ki ale deja. Rezon yon nèg ki responsab sekirite k fin asasinen yon prezidan pat dwe rete nan figi moun pou ap pale toujou. Kòm peyi a la jistis rete bwa kwaze se pa jistis kap fèt tout bon Léon Charles ka sou moun toujou Gary Orelien mwen pote yon alèt ba ou tou ki son otorite jidisyè pou pran responsablite w swit a masak ke la polis ap fè nan zòn nan Caves Josie Pierre Louis Senatè Moïse Jean Charles Ou sonje a mèt repriz ou rele m nan telefòn ou di m rete kal. Pa panike de tout sa k ap fèt. Ou gen de dispozisyon ke ou pral pran pou ka kraze zak mobilizasyon sa ke nèg yo vle fè a. Senatè Senatus, sonje konbyen fwa ou rele m, ou di m ou gen de dispozisyon ke ou pral pran. Kolonèl Atouris, ou nan zòn nan. Ou son otorite ki mye plase. Msye Asko pran responsablite w paske popilasyon an pa kapab ankò. Twòp inosan viktim. M pap tèlman pale de Theriel Thelus paske yon medya ki pa menm isi kòm Rony Colin di l retire kò l nan politik yon fason pou popilasyon an pa konsilte l de tout sa k te fin pase. Men Theriel Thelus se pa moun pou yo ta mete ap pale sou radyo toujou. Paske, mwen menm m respekte enstitisyon peyi m. M respekte tout medya paske m se yon ajan près. M se yon kominikatè. Avan m te al nan dwa e sa m te fè. E mikwo m te konn kenbe, repòtaj ke m te konn fè. M wè Theriel ap voye monte, di mal atake komisarya de Pènye. Polisye pa fè anyen. Theriel di m pran plizyè bal, m al opere. Sa k di m bwè dlo bouch mwen. Sa byen fè mal pou Mackenson Remy. Men m ap di w yon bagay Mackenson Remy, ou enpe jèn. Dayè ou wè ki sa k politik an Ayiti. Mwen swete ke ou resezi w. Se bagay ki dwòl lè w gaspiye nan politik. Ou jèn gason w al lekòl ou konn li w konn ekri. Pou yon pla manje ou gaspiye avni w. Lòske w pase kot kolibri l toujou ap teke w, ou bliye tout tan w te pase sou ban yo. Sa yo pa ka detwi moral mwen, ni sa yo pa ka fè m pè. Pa rezon, pa enkyete w. Pa bay tèt ou pwoblèm. Lè pou ta asasine m nan l twò ta. Nou kite lapolis la gen tan separe nan men nou. Lapolis la divize. Si nou pa wè sa, nou tou pa wè sa. E nou wè sa. Ann gade byen konbyen polisye nou arete nan zak asasina Jovenel Moïse la. Sou kontwòl kiyès yo ye? Nou yo tout nèt sou kontwòl Léon Charles. Kòman Léon Charles fè pat konnen pou lapolis ta pral asasine Jovenel Moïse e se li k direktè yo? Se li k chèf yo? Se li k ap enstwi yo? Sa ka rive. Ou gen yon ti gwoup ke w pran, w ap manipile. Pascal, ou responsab BLTS. Ou se vwazen m. Ou nan 68 la la. Ou gen enterè w la. M pa rete kwè w te ka rantre nan zak vagabondaj sa a pou w ap masakre popilasyon nan yon eta parèj kon sa pou w ap voye BLTS vin fè zak malonèt sa yo. Mesye m ap di nou byen, Mwen menm, m se pitit kabann toumant. M dòmi m leve m assouri. M se pitit ginen, pèsòn nèg pa ka jete m avan jou m. E m ap di nou, kòm anpil nèg ap voye monte ke m son chèf gang, sa pa entimide m. Paske, Tout nèg ki tap rele m koute yo pwogrese, m ofri m djòb, m pat chwazi chita avè yo, e nèg a vès ke yo te ye. Se nan direktè jeneral lapolis yo plase. Se nan ministè enteryè ke yo te ye. Mwen menm m pap antre nan twòp detay avè nou, paske nou pa konnen mwen menm ki minis ke m gen dèyè do m. Nou pa konnen mwen menm tou ki pwa m genyen nan balans mwen.

Mwen menm m pa konn bliye. Anyen pap fè m pè. Kòm nou konnen m mouri, m nan mòg. Yè nou te vin fè vèy la, m wè nou masakre anpil popilasyon an. M wè ke m pa gen lapolis. nan peyi a rezon nèg ki ka fè polisye yo pa gen nèg ki pou dirije yo son sèl bagay nap gade masak sou masak em santi san wont pou Leon Charles depi ou nan tèt la polis la konbyen operasyon ou fè deja m poko janm wèl minis ou te pase w lòd li te di w pat bay premye minis sekirite.

Antre nan je de sa. Antre nan kaskad. Ou mèt an travèse depi se biznis ki nan zòn nan. Mande konbyen nan yo ki ransone deja ni ki gen ti brakaj ki fèt ladan yo. Ou mèt fè tout pènye a. Mande konbyen malere, malerèz ki pèdi. Ou p ap tande sa. Okontrè, se mwen k gen pou pèdi. Paske se mwen k gadyatè. Tout sa pou m ta gen foli genyen, Bondye fè m posede yo nan vi m. E m konn travay, m kwè nan travay, m ap kontinye travay. E sa n pa vle a se li n ap wè. Anyen pa ka fè m fè bak. E avyon poko janm fè bak. E m ap di nou sa mesye, pi bonè se granm maten. E m di nou sa, ala bèl sa ta bèl si kouri pa t gen bouke ladan l. Bèna Senvil ankò. Pa bliye, Jozye Pyèlwi, Kavès, Kazimi Joslin, Gary Orelien ou menm kap trete dosye Jovenel la. E la ni avèm. Si ta gen gang nan zòn nan se nou pou ta pèsekite. Pran responsablite nou. E si nou pa pran dè mezi nesesè le pli to ke posib. Popilasyon pral fatige taba. E map di nèg yo sa. Yo konnen sa tou. Tout advèsè ke m genyen se pou istwa peyi lòk. Peyi lòk pou peyi lòk e mwen k konn fè peyi lòk. Sa ka rive, politisyen yo ap dòmi, yo bliye kiyès ki mwen menm. Jodi a ap pase, yo pran non m pou dra, y ap voye monte swadizan ke m son chèf de gang. Wi m son chèf de gang paske nou p ap jwenn mwen pou n ta kouvri. E zong tòl ki nan pye w la Leon Charles pa ka chire dra sa a. Li difisil. E m ap di w sa, Ou mèt te fè tout sa w kapab, ou pap ka asasinen m. E sèl regrè m genyen, pitit Sòrèt, pitit malere menm jan avè m yo, pitit machann chabon menm jan avè m yo, w ap bay lòd la, se yo menm ki nan lari a. Ou menm tout pitit ou ozetazini. Se yo menm kap toujou sible. E yo pap ko baw lèt revokasyon w. Wap voltije baryè. Sèl sam konnen. Ou fè plizyè masak. Ou kraze biznis mwen. Ou la wap pèsekite m. Aprann konnen. Se bon menk simen kalalou. E kalalou pa janm donnen lòt fason ke tèt anba. Kalalou pa janm donnen lòt fason ke tèt anba. Léon Charles, lè pou ta gen kontwòl lapolis tal twò ta. E map diw sa, si w te ka genyen l Jovenel pa tap kotel ye jodi a. Se te yon plezi pou mwen. M pa konn si gen kestyon. Di nou non depi semèn nan bri lanmò ap kouri, yo fè konnen ou mouri, ou pran bal, esplike nou kòman eta sante w ye. M kwè ke nou trè eklere. Analfabèt pa bèt. Si nèg yo tap fè. Sa travay près la mande pou fè a, se pa de lanmò yo tap pale, yo tap ankete. Kòm yo di mal opere, mwen mouri, byen malere m mouri, mwen nan mòg. Kòm nou konnen m se chèf de gang, patizan gang yo ap solidarize m. M byen kontan on pakèt medya di lanmò san jou ala kò a. Wi lanmò san jou ala kò a. Kò a lakay li, l nan mòg l ap glase. Antouka, souf la poko koupe m ankò byen kenbe li fre. Si se pou bal, gen Tropicana, gen Septan, bon gen plizyè bal. Men m ap di nèg yo sa, m se pitit kabann Toumant. E m di nèg yo sa, m ka pa chwazi antre nan polemit avèk yon pati nèg. Men si m ta vle, polisye y ap voye w. M son jèn gangan, jèn pren. M gen zonbi, m gen poud, m gen bedann. Yo manje mwen ak anmè tout fason. E si m ta vle tou, jan yo gen nèg k ap vèse lajan, m gen nèg tou m ka bay lajan pou takinen yo. E gen nan zòn nan tou moun yo fè kwè ke nou menm se yon dosye konfli teryen li ye. Èske w kwè konsa? Li pa egzakteman konfli teren. Son kay ke m genyen, la polis te gentan prann ke yo abite ladan. La jistis òdone pou yo sòti. Tou swit aprè nèg yo deside pou yo detwi m. Machin ke m gen nan men yo, yo di ke se machin vòlè. La jistis òdone pou yo remèt, yo gentan fè ni seri motè ni seri dach, tout bagay nèt. Em di nèg yo sa yo byen konte yo mal kalkile. Pèsòn nèg pa ka fèm kouri. Em pa konn kouri.
Kòman w kalifye sa k rive yè swa a menm?
Genyen lòt plizyè moun. Mwen pap di Moïse Jean Charles kite m nan wout ni m pap di Senatus kite m nan wout. Politik isi se rèl ka makorèl. Rezon. Nèg yo lè yo vle al negosye yo konnen w se Dieu. Men map di tout nèg, lè Sanatis bezwen m se nan salon kay li m chita pale avè l. Lè Moïse Jean Charles bezwen m li konn kote pou l jwenn mwen. André Michel answit answit. Tout nèg konn kiyès ki mwen. M son homme politique. E m fèk kare fè politik. An menm tan, m ap pwofite di nou sa tou. Pou m pote yon demanti fòmèl avèk Marie Michelle, swadizan pòtpawòl lapolis la, ki di ke yo konfiske yon veyikil pou mwen nan dat 21 septanm, m ap di l sa. Byen fè sa lap fè a. Lè ou ba l yon enfòmasyon chèche konfime l. E di l sa, m ap site l koripsyonèl pou difamasyon. Rezon, si l gen yon gwoup k ap vòlè, se pou l di nèg yo lè yo vòlè pou yo ba l tout ranson ke yo te pran yo. Se pa sou dom poul fè zak yo. E Marie Michelle pa ka fèm pè. Podyab Gary Deosier te pi lejè pase li. Mwen pote yon ti presizyon sou sa. Gen anpil moun ki fè konnen ke moun nou retwouve kadav yo an se pa ti zo. E konbyen moun ki mouri tou? Patron, nèg yo tiye 3 malere. Chofè moto, malere kap sot travay, gen youn kap sot travay nan kaskad la, gen youn son chofè moto, gen youn ki son chofè kamyon. Si se pou pwòch mwen, Si nal nan dcpj m tande yo arete yon pakèt nèg yo di se nèg mwen. E poutan si nou tap arete nèg mwen nou tap arete Moïse Jean Charles nou tap arete André Michel nou tap arete Schiller Louidor eske n tande nou tap arete bon Senatus menm anfen se premye moun pou n ta pran se nèg sa yo pou n ta arete pou mwen. Menm di nou sa, nou byen konte mal kalkile. E Leon Charles, lè w wè ke l ap fè klè se jou l pral jou. Pa bliye, byen pre pa lakay menm lè w prèske rive. E m ap di w sa, ou mèt te gen milyon e dè milyon nan men w, mwen Inosan w pa ka asasine m.